Kòm ou ta kapab konprann ke sèlman 100 a 200 moun ta ka responsab pou pran de desizyon pou 12 milyon moun. Kòman fè se mwen k ban ou manda, epi se mwen menm ou touye avèk manda a? On sitwayen se on pati nan globalite a. Nou tout vle jwi de dwa ki egziste yo, men qu'en est-il des devoirs? Se nou menm ki pa vle pale sou pretèks pou n pa mouri, men malgre nou pa pale nou pa mouri kanmenm? Yonn nan prensipal koz pwoblèm Ayiti, li pa strikteman soti Ayiti. De kèl moman nou pase de jenerasyon Desalin a jenerasyon bon m pap site non a moun sa yo ke nou wè la? Se ke gen yon ipokrizi entènasyonal. E ki petèt vini avèk yon rasism. Yon sòt de frekansite yo ap fè n peye. Ou panse sa? Mwen m toujou panse tout machin nikleyè sa yo ki gen nan mond la y ap mennen yon kote. Li posib pou gen yon twazyèm gè mondyal. A ton avi, si gen yon twazyèm gè mondyal, kòd Ayiti ap kanpe? Gen de peyi ki ka disparèt osen de la mondyalizasyon. E Ayiti se youn nan peyi ki menase pa sa. Paske lè w gen yon peyi souverènte w pa egziste, y ap vini yo anekse w. Sa ki se yon plan ki dwe. Anekse. Egzat.
Ebyen si yo anekse w. Ki sa w ka kanpe. Lè sa w disparèt, ou ka anekse avèk Etazini la. Men lè sa se pa ou k ap, se pa ou k ap pran pozisyon. Lè sa. Se yo k pran l pou ou. Paske w ap sibi jewopolitik yon peyi. Lè sa w disparèt. Dan la politik, se sa ki ekri deja pa mwen ki envante li, gen sa nou rele lèzaktè etatik, gen sa nou rele tou lèzaktè nonetatik. Ou kapab fè lapolitik san ou pa a menm nivo denplikasyon ke yon lòt. Si ou se yon aktè nonetatik, sètadi ou pral regwoupe ou anndan tout chan ki nan sosyete a, e ke ou gen pou objektif, tout aksyon ke w ap fè, li dwe gen yon byennèt komen ke w vize ladan l, lenterè jeneral. Sa a se yon manyè ou dwe patisipe. Yon jèn ki deside lanse yon òganizasyon k ap fòme lòt jèn, sè de lapolitik pur e senpl, fòme dè sitwayen. Yon jèn ki deside ede lòt moun, sè de lapolitik. Sètadi ke. Lè w ap fè aksyon an, ou konsyan de konsekans lan, ou gen lenpresyon ke w kapab wè rezilta a pi byen e pi konkrè. Men an menm tan tou, fòk nou gen jèn ki nan politik aktiv la. Paske fòk nou gen de reprezantasyon o nivo di paleman, o nivo di gouvèneman e o sen de ladministrasyon piblik. Sètadi se la a faz rantre ak fòs la dwe vini, pou nou rantre, pou nou se de jèn kandida, epi tou pou nou se de jèn votè. Fòk, imajine w nan 60 pousan de la popilasyon, la jenès sèlman sifi pou ta mete. yon moun opouvwa w. Dayè nou konstate kòman de jou an jou, dane an ane nonb de elektè w yo ap diminye. Donk se pou montre w ke lajenès gen yon pouvwa nan men l ke l pa ke l pa bay enpòtans.
Egzakteman. Mentenan, m panse gen m pral pase nan lòt faz avèk ou ki se sitiyasyon politik peyi a sou sèn entènasyonal la. Pakont, m ta renmen anfen ou di ki responsabilite. Moun ki la yo, lè dirijan aktyèl nan travay sa ki ta sipoze fèt la? Ki responsabilite pa yo? Mwen menm avan m rive sou dirijan yo je vais d'abord aller sur la responsabilité populaire. Mwen ve pèp la, moun k ap tande jodi yo konprann ke yo fè pati de la sosyete, yo se pati entegrant de tout sa k ap fèt la. Paske jeneralman nou gen yon culture de retire tèt nou mete lòt la. pou l fotif. Ofinal se nou tout ki fotif. Paske si nou rete la nou pa janm pran kenn pozisyon e nou di nou nan yon demokrasi alòske demokrasi sinonim de souverènte popilè. Kòman fè se mwen k ban ou manda epi se mwen menm ou touye avèk manda a? Epi m pa janm di w anyen, m rete la m ap kwaze lèbra sou pretèks ke m grangou, m pa ka batay. Men finalman, èske w p ap toujou grangou? W ap toujou grangou si se pa ou menm ki mete tèt ou deyò k al chèche manje bay tèt ou. Donk mwen vle moun yo kòmanse entegre yo anndan sosyete a e fè vwa yo pase lè yo dwe fè l e jan yo dwe fè l avèk tout takt. Se konprann ke on sitwayen se on pati nan globalite a. Se konprann ke yon peyi devlope se sinonim de sitwayen emansipe e sitwayen devlope. Paske an swa kisa peyi a ye? Se tè la. Se de bagay ki pa egziste si mwen menm avè w pa de sitwayen ki aktif. Kòman w ta kapab konprann ke sèlman 100 a 200 moun ta ka responsab pou pran de desizyon pou 12 milyon moun? Qu'en est-il de mwen menm avèk ou? Nou tout vle jwi de dwa ki egziste yo, men qu'en est-il des devoirs? Se les devoirs ki kreye les droits, paske les droits se son de privilèj ke ou dwe jwi si ou fè tèl bagay, ki mache avèk yon kondisyon. Men moun yo pa konprann li konsa. Nou tout rete n'ap blaze moun agoch, blaze moun adwat, alòske se nou menm k'ap vote yo, Se nou menm lè n fin vote yo ki pa pral mande yo kont, se nou menm ki pa vle pale sou pretèks pou n pa mouri. Men malgre nou pa pale nou pa mouri kanmenm? Nou mouri kanmenm. Donk se pou m kapab di ke ke se dirijan, ke se pèp la, nou sipoze konprann ke peyi se nou menm ki dwe fè l e peyi an se nou menm li ye. Leta se nou menm ki anndan administrasyon piblik la k ap fè koripsyon a tout nivo. N ap pale de anlè, alòske kounye a si w bezwen pou yon sèvis nan administrasyon piblik la fò w ba yon kòb ava. Sa se koripsyon ke l ye a petite echèl. Donk se chanje tout kouch. Dakò. Mentenan Stefani, euh, Ayiti a lechèl entènasyonal, kòman?
Poukisa w ri?
Ou panse m ou?
Sa enteresan. Dakò.
E, bon, m ap pran yon lòt dezyèm lekti nan men w. Kòman ou wè l? Kòman ou wè yo wè Ayiti a lechèl entènasyonal? Mwen ri paske se yon sijè mwen twouve ki pa ase abòde. Le pourquoi, Yonn nan prensipal koz pwoblèm Ayiti, li pa strikteman soti Ayiti. M konnen gen de moun ki gen dwa choke lè m di sa, paske le pwoblèm d'Ayiti remont jisk apre notre indépendance, ke n ap sibi yon enjerans ke nou tout nou konnen e ke nou viv, ke se swa avèk lokipasyon amerikèn, ke se swa avèk diferan biwo ki te egziste an Ayiti ki pèmèt ke. Ke se swa avèk la dèt de lendepandans. Egzakteman, avèk la dèt osi. Se pou di ke se toujou gon aksyon eksteryè ki ap rantre kò li nan aksyon entèn peyi a. E donk, sitiyasyon nou alechèl entènasyonal se ke, premyèman, yo wè nou trè mal. Sa se yon premye aspè. Yo wè nou trè mal parapò avèk naratif ayisyen an. Nou tout konnen ki sa Ayiti reprezante pou mond lan. Nou tout konnen ki jan Ayiti inisye le konsèp de la libète dan le mond avèk notre, notre indépendance. E pou yo wè ke yon peyi ki te fè sa, jodi a rive nan nivo sa, Moun yo menm ap oze mande eske se nou ki te pran endepandans lan? De kèl moman nou pase de jenerasyon Desalin a jenerasyon, bon m pap site non, a moun sa yo ke nou wè la? Donk se pou montre ke gon dekalaj ki pèmèt ke yo mal wè nou. Men lòt bò a tou, se ke gen yon ipokrizi entènasyonal. E ki petèt vini avèk yon rasism. Je m'explique. An nou pran le ka de Lukrèn, de la Palestin, etc. Tout goumen ki genyen se o sen de lotodetèminasyon, kòm prensip de l'ONU pou yo di w ke yo dwe respekte souverènte chak peyi. Donk se poutèt sa, gen de zalye k ap di bon, yo sipoze defann peyi sa yo. Men èske w janm wè ke gen yon priz de pozisyon jeneral ki fèt konsa sou la sitiyasyon Dayiti? Non, ou pa wè sa. È sa tou demontre yon sòt dipokrizi kote, pèsonèlman, m gen lenpresyon ke Ayiti li menm li chòrye Plis move bagay ke bon bagay sou sèn entènasyonal la. Gon moun ki te di sa e map site mo a jan l te di l la, se yon sòt de frekansite yo ap fè n peye. Ou panse sa? Klè. Klè.
Mentenan kòman, bon m konnen avan yo, tout sa n te di avan yo kapab ede moun yo konprann kòman n kapab chanje done yo, men an atandan sitiyasyon an vin plis konplike e ou wè pa gen vrèman gwo aksyon k ap fèt ki ka

Eske o fon il y a une volonte, se sa ke nou dwe konprann. An menm tan ke m di pa gen priz de pozisyon pou Ayiti ke se swa atravè medya yo, men an menm tan tou priz de pozisyon dèfwa ki gen yo, yo trè ipokrit e yo pa gen yon volonte petèt ki kache dèyè l. Paske poukisa? Ou genyen l'ONU ki la pou mentni an lapè etc. Men avan tou, l'ONU gen yon misyon de prevansyon de lapè. Tout o operasyon militè ke l'ONU fè, Ou vin gen plis enpresyon ke yo tann konfli an fin kraze epi pou yo vini, alòske parayè yo gen misyon de prevansyon atravè dè mekanis ke yo menm yo mete an plas. E sa a yo pa sanse pa jwe wòl sa? Non wi pou Ayiti. Yo vin avèk sa yo rele la kesyon imanitè. Imanitè lan se di, an nou vin eseye akonpanye sivil ki sibi de konfli yo. Sètadi yo tou tann ke konfli an fin debouche e l fin kraze epi lè sa yo vin avèk yon èd imanitè. E se de sa prensipalman ke Ayiti ap benefisye. Yo pale de misyon. Peu enpòt rapò ke nou menm nou te gen avèk misyon yo deja ki pa kite bon gou nan bouch nou, èske jodi a ou panse e si kòm si ta gen yon desizyon optimal ki ta dwe pran pou ede Ayiti se sa ki ta ka premye opsyon? Èske ou pa panse gen de lòt koulwa ki ta ka pi dirèk Ki te kapab fè ke gen yon repons imedyat ki pote. Èske ou pa panse sa? M pa pral mande w pou w analize konpetans oubyen kòmante konpetans dè anbasadè, dè anvwaye espesyo ke nou swa ta genyen nan onu, nan OEA oubyen nan nenpòt lòt estrikti ki te ka egziste a. Men kòman w konprann aksyon pa yo? Ou pa ka di silans tou. Kòman ou konprann yo? Kòman ou konprann fason yo menm yo ye fas avèk tout sa k ap pase a? Dezanvwaye ke nou genyen nan estrikti sa yo. Yo se dezanvwaye spesyo, pa pou Ayiti men pou moun ki voye yo a. Se sa ladiferans. Pou nou menm yo p ap fè anyen men pou moun ki voye a y ap fè. Se pou te montre ke lè inaksyon oubyen lè silans tradwi kèlke choz an politik se yon mesaj. Paske ou konnen fòk ou pale, si ou pa pale sa vle di ou deside pa pale, genyen rezon ki fè sa. Men anvan mwen rete nan sa, Mwen te vle mansyone pou m di tout moun ke listwa Dayiti remont a lwen, depi avèk sa nou rele Leta afranchi. Ou gen yon pati nan sosyete nou an depi aprè lendepandans ki gen yon rechèch de la rekonesans entènasyonal, e se sa ki kite brèch la ouvè, ki kite pòtay sa, ki vin fè souverènte nou an li pa sispann bafwe de tanzantan. Se paske nou a la rechèch de yon rekonesans ke n pap janm genyen. Poukisa wap chèche yon bagay nan men yon moun ke w te chwazi rache l nan men l? Poukisa map mande pou w regade m ankò? Bon se mwen ki te rache l nan men w se paske m pat vle sa w tap ban mwen an. Donk se sak fè moun yo dwe konprann li tan pou se solisyon kriz ayisyèn nan li dwe soti an Ayiti atravè yon chita pale ant tout sektè de lavi nasyonal. Ok, men ou dakò ke dirijan nou yo malerezman yo pa aji an konsekans ou di mwens yo aji o benefis de mèt yo? Egzakteman. Yo pap aji pou, kòm ou fè konprann yon peyi k ap fonksyone a bidjè pa li, kote bidjè eleksyon prèske de fwa pi wo ke bidjè nasyonal peyi an. Se tou lese plas avèk Nou pral fini, men fò m poze w kesyon sa, e kesyon sa a, n ap retounen sou li, li mèt senkan, twazan, kat, dizan, m sur ke n ap retounen sou li, m pa konn poukisa, men m sur ke n ap retounen sou li. Ou dakò ke nan moman la, gon, mond lan l ap vire tèt anba? M ap, bon, m prezante w yon tablo. Izrayèl Palestin, Risi Ikrèn, Chin Taywann. Ou dakò? Ke nou vle l ou pa, mwen m toujou panse tout machin nikleyè sa yo ki gen nan mond lan y ap mennen yon kote. Pa gen pèsòn moun k ap gen tout machin sa yo, y ap plede fè toujou epi pou yo pa janm fè anyen avèk yo. Donk. Li posib pou gen yon twazyèm gè mondyal. A ton avi, si gen yon twazyèm gè mondyal, kot Ayiti ap kanpe?
Oubyen yon katriyèm tou, paske gen yon otè ki di petèt nou te sibi twazyèm gè mondyal la apre epòk 90 yo, avèk kesyon mache finansye. Bon, ki bò Ayiti ap kanpe? Bon, Sa mwen menm mwen ka ap di w se ke a lè aktyèl la planèt an swa e menase. Gen yon otè ki rele Christophe Bonneuil ki pale de lantwoposèn. Se kòm si se yon ère jewolojik kote nou rive nan yon espas mond lan, planèt la ka detwi avèk aksyon de lòm. E yonn nan aksyon kòm si epe de Damoclès la se atravè la fabrikasyon de zam nikleyè. Se kòm si w ta genyen lenpresyon ke mond lan. e e e e m rete chita sou volonte avèk emosyon on grenn moun ki ka deside on bon jou lage misil yo epi sa w tande a nou tout nan cho kote Ayiti ap kanpe gen on lòt teyori nan ipèmondyalist lan ki di gen de peyi ki ka disparèt o sen de la mondyalizasyon e Ayiti se on nan peyi ki menase pa sa paske w pa prepare pou la mondyalizasyon la mondyalizasyon vini avèk yon nivo de devlopman ki trè elve an nou pè egzanp la liberalizasyon ekonomik o sen de la mondyalizasyon. Se youn nan bagay, depi apre 94 ki kraze Ayiti, la liberalizasyon ekonomik, avèk lakò de l'OMC. Se ke ou te gen yon peyi ki te soti anba yon diktati, ki pa t gen yon pwodiksyon nasyonal ki elve, ou pran l ou liberalize l, ou retire tout taks dwanye ke l te gen, alòske peyi a se enpòte l ap enpòte. Li p ap ekspòte. Ou retire l. Sètadi tout sa k te ka fè l rantre dè kòb pou leta li menm gen dè resèt, ou pran l ou retire l. e ou mete peyi sa a nan yon vilnerabilite entènasyonal, e ou pral wè depi aprè 94, prèske pi gwo antrepriz nasyonal nou yo, swa nou vann yo, swa yo kraze. Ebyen Ayiti menase jisteman par sa o sen de la mondyalizasyon. Politikman l ka disparèt, paske lè w gen yon peyi souverènte w pa egziste, y ap vini yo anekse w. Sa ki se yon plan ki pwouve. Anekse. Egzat. Anekse w. Si gen, si gen a kiyès ou panse l ka fèt la? Bon.

Nan politik, an jeopolitik, fòk gen yon pwisans pou ka kanpe. Aktyèlman la ou son peyi ki vrèman a leta vilnerab yo mete w menm kòm zòn wouj. Ki sa w ka kanpe? Ebyen si yo anekse w, lè sa ou disparèt. Ou ka anekse avèk Etazini la. Men lè sa se pa ou k ap, se pa ou k ap pran pozisyon. Se yo k pran l pou ou. Paske w ap sibi jeopolitik yon peyi. Lè sa ou disparèt, ou disparèt paske ou pa gon pouvwa ou politik ankò. Ou disparèt paske ou pa gen souverènte, ou pa ka pale pou tèt ou. E lè sa yo, ou vin pase pami lafoul. Konsa tou ou ka disparèt tou kote ou pral gen, lè si w gon kriz ki kontinye konsa. Jenosid la pa janm kanpe. Moun ap kite peyi a, kiyès ki pral rete?
Antouka, yon risk de twazyèm gè mondyal oubyen, bon m plis panse twazyèm nan, katriyèm nan, si yon di, si yon di aprè 90 te gen yon twazyèm, m panse li ka toujou diskite, ou dakò avè m? Wi, nou ka, li ka toujou diskite. Se yon sijè ki enteresan tou. Men m panse ke n ap retounen sou sa nan yon lòt emisyon ki espesyal. Mèsi Stéphanie. Anvan ke nou fini, mwen tap renmen di yon dènye bagay, pa rapò a jan nou fini la, paske gen moun la kè yo ka sote you know, men mwen evoke sa se jisteman pou montre nou urgence de la situation. Menm lè nou son il, nou gen yon ide statosantre de nou menm an Ayiti ke paske nou son il nou pap viv nan yon antouraj, alòske gen sa nou rele la rejyonalizasyon ki fè ke aksyon entèn yo gen enpak sou leksteryè e aksyon ekstèn yo gen enpak sou nou. Nap sibi de yon bagay ki pa sèlman konsène Ayiti, ki konsène yon mond. Men diferans lan se ke lòt peyi sa yo te prepare a efè de la mondyalizasyon. Men nou menm nou rete avèk tout vilnerabilite nou e nou pa janm deside konprann sa. Se kòm si Ayiti nan mond pa l lan pou kont li. Menm a Sen a Repiblik Dominikèn ou gen lenpresyon nou met nan tèt nou nou pa p menm viv sou menm il avè l. Tèlman nou kite tout bagay yo vini epi yo al avèk nou san nou pa kanpe. Se pou m di tout moun k ap tande nou, L'heure est grave. E si pèsonn pa deside konprann e pale sou fenomèn sa yo, e petèt fè nou genyen de moun dezanvwaye k ap spesyo pou Ayiti pa pou lòt bagay, de politisyen k ap ka pran Ayiti pou l mete l sou lasèn entènasyonal pou li lave imaj li, kote n ap genyen de jèn k ap fè de prizdepozision syantifik, peyi a a prale lòt kote ke, li pa prale lòt kote ke vers l'abîme. Toujou sonje sa, chak moun kapab fè aksyon pa yo nan echèl oubyen nan nivo pa yo pou yo kapab kontribye avèk chanjman peyi a. Sa depan de sa ou pral fè a. Chak moun sipoze pran responsabilite pa yo. M te di nou sa nan kòmansman ane a, se yon ane de desizyon pèsonèl e de grand responsabilite. Mèsi a tous. Osons l'optimisme.